Son piti m leve avèl, misye rele Alix, men nou relel ti konya paske tout fanm ki vin nan zòn nan premye nèg ki pou kase anvan e li menm. Nou relel ti konya. Konya sa se se nèg ki leve avèl kap konnenl. Ou wè ti konya sa nou wè la, misye son nèg lèl gon tenis, m pral kot on fanm, m pase m pranl m gentan pase on bòs nan semèl la m mete li mal avèl. Lè li menm tou lap sòti kay ou, mayo m te sou a pa yal bèl anpil voyel mwen. M kouri pranl m voyel ba li, li metel. Nou leve timoun. Nou te fè baz sa poun te atire fanm, pou n te atire moun vin enjoy, vin trip. Ebyen, rete nou rete nou wè baz la pa grandi, nou koumanse gen gwo milat k ap vin nan baz la, nou koumanse gen gwo sipèsta k ap vin chita, k ap vin trip, k ap vin enjoy avè nou. Ebyen, nèg yo koumanse mete ti chèz, fè ti desen nan mi, ebyen fon ti kote pi apwopriye pou tout moun enjoy. Epi, nèg yo fè ti bagay, ti pate sou kote a, yo fè ti manje, yo fè ti manje, nèg yo enjoy. Si mwen menm, Men bib mwen bò kote m ka met men m sou li. Si m konn nèg yo gang, e pou pi ta la m mouri. M jis konnen nèg yo se ti jèn jan k ap bay presyon pou nèg pa vin fout yo zoklo, pou nèg pa vin tire yo. Ebyen mwen menm a fòs ke m te leve a nèg yo m toujou pase bay love. Menm pa konn depi ki ane mwen menm m pa chita ansanm avèk nèg yo si se pa nèg yo. Se pase m pase. Lè m pase nan machin mwen m desann pi mwen yo frè m yo sa k gen la a? Nou pa imen non. M desann yo renmen slogan m yo. Pase tout moun renmen slogan pa imen an m pa imen m s on demi dye. Demi dye ou pa imen non m desann m kore tout nèg epi m bay nèg love m ale. Ou pap jwenn Bob kay ou chita regilyèman ap trip. Si kounye a jounen jodi a nou chwazi di tout moun ki fè pati de 257 se gang enben tout atis ayisyen se gang paske m konn Yvan lè a m tèlman wè atis m timid m ale paske m santi m wè k pi ba nan tout atis yo menm gwo milat nan vil la menm bon menm moun ki wo plase nan vil la la konn chita anlè ap byen trip ap manje bwè bay blag enjoy a nèg yo paske pa bliye lè nou fèt petyonvil nou gon standa nou kenbe nou toujou pwòp menm lè n grangou menm lè n razè nou gon jan n jere tèt nou nou gon jan nou pwòp nou klin zanmi m ou ka bon bon m fini apresa w mèt pale avè fò w. Ou wè janm wè moun yo ap vann imaj moun sou rezo sosyo an la jounen jodi an? Mwen wè rezo sosyo tounen youn nan meyè kote pou nèg detwi jèn, detwi moun. Si nèg la pa byen avè w, li wè w pale avèk entèl, li tou di w fè zanmi, pati zanmi entèl. Zanmi m wè mwen menm lè se atis mwen ye, antank atis, Sa se mwen map pale pou tèt mwen. M son mizisyen pa lè. Wè si lanmò sonj ou rele m pita vin jwe, m pa gen lòt chwa ke reflechi di wi. A la limit ke m pa di wi. Ou konn sak bèl nan nèg yo, nèg yo pa gen limit. Si te gon kote yo pa ka travèse pou yo vin kote m ye a m tap di non m pap jwe. Pa vin foure m nan zòs sa yo. Men a la limit ke m konnen nèg a ka pran yon machin lal mete plak kò diplomatik li epi l kanpe anlè a lal di yo sa vle ke men baz misye, men kot misye konn chita. Epi pita w tande baw baw demi dye a mouri, papa m pa menm ka fè antèman m, kounye a w al mande sou rezo sosyo pou fè antèman m.

Tout se gang, kot res yo? Atik la. Mesye n pa ka fè moral mwen non mesye. Bezwen. Premye bagay ki vin nan tèt mwen ou konn sa m di? Di non. M non ti machin ki trè popilè ke tout moun konnen. Dezyèm bagay di non, m gen m gen m kwè m gen 2 sè m ki lekòl lise Marijàn anba vant nèg yo. E papa m son moun ou mèt ba l kòb machin nan l pap peye machin papa m plis renmen mache a pye pa m nan tout kwen. M di bon e si yon jou m leve kounya la yo di m ok jeneral la kenbe epa paw la voye tèl kòb voye tèl kòb voye tèl kòb pou bagay kounya kisa m pral fè pandan m paka manje yon pen ou konn sa m di m di mesye depi sekirite m asire depi nap vin chache m m prale yo di m pa gen pwoblèm ebyen m desann anba m pèfòme m vire do m m ale. Anpil la pale anpil yo pral gen tèt pa dwat antouka Pale anpil antouka fantom mwen gwo pale anpil fantom gwo pale anpil fantom tap pale avèk izo mwen gwo pale anpil fantom e izo fantom yo pral pran izo sendomeng antouka teriel telis menn vye chen sa menn vye teriel telis vòlè sa misye ranse anpil ak djòl li papa o wi yo pral pran fantom sendomeng entèpòl banm nou konnen mann bagay sa yo. Entèpòl sesi sela On peyi fini konsa mesye Yo rache on dam la Yo rache on dam E kote sa la M pa janm tande nèg yo pale de bagay sa non Yo rache on dam la Epa ti moso M pa janm tande kote Theriel Thelus ap pale de sa non M ap gade kay moun y ap kraze kanaran la Moun yo grangou y ap plenyen Nèg yo pa janm rale dosye sa yo non mesye Map gade kay moun la moun yo pou paket granmoun kite ka manman m moun yo kriye yo pa gen manje nèg yo pa janm dosye ki enpòtan pou nèg yo rale yo pa janm rale yo non mesye map gade kay moun yap kraze kanaran la mesye kòmsi dosye sa yo paka pale tou mesye map gade kay moun yap kraze kanaran la eske tout moun sa yo se bandi yo ye m ka konprann klè gen bandi nan zòn nan men kotem pral rete sim kite kay sa kotem pral rete. Epa mwen k kreye bandi a hein. Sim kite kanèk kibò m pral rete. E nòmal pou moun yo ret la. Kote moun yo prale. Ki kote moun yo prale. Nou pa janm pale de bagay sa yo. Men anvan yon nèg sa nan gang, nèg sa nan gang. Pou pwoblèm peyi sa gen la mesye. Pou pwoblèm ayiti gen la mesye. Valèk bagay pou n manyen chita gang gang gang gang. Kiyès ki kreye gang yo. Kiyes ki kreye gang yo? E pa senate depite bullshit sa yo? E pa yo ki kreye gang yo? Eske neg sa yo gen kob pou yo achte zam sa m wè la? Model zam ki nan men neg sa yo? Eske yo gen kob? Map tande byen, m tande yon ti moun ap di oh wi, wap jwe izo, non m pa, m jwe mizik izo, m renmen, m jwe mizik izo. M pa gen kob izo nan menm, m pa gen kob gang nan menm mwen menm. Ou konn sa m di nou? M pa gen kob neg de, menm m pa gen kob sal nan menm mwen menm. M gen kob m travay, map pran plezi m kounya. M jwenn m jwenn moun mande nan show m pandan tout nèg ap defann tèt yo tout nèg ap regle afè yo on peyi fini kounya se de ti mizik map jwe ki pwoblèm on peyi humm on ti mizik izo map jwe ki pwoblèm on peyi pandan on peyi la kanaran la moun yo grangou pa gen manje pa gen dlo pa gen anyen site solèy tout moun grangou yap kraze kay moun hein kisa kay la hein kisa hein eh bandi n bezwen poukisa se kay malere malerèz nap kraze. Theriel Thelus pa janm pale de sa yo. Lòt vòlè lòt vòlè k Montréal la la. Misye pa janm pale de sa yo. E de baz 257, Petit Chef, e de sa yo y ap pale sèlman. Pou yon peyi chaje pwoblèm ladan l, nou ret yon sèl bò. Nou kò sou yon sèl bò. Baz 257, Petit Chef, nou ret yon sèl bò n ap jape n ap ranse. Pandan peyi a chaje pwoblèm ladann, nou wè tout pwoblèm peyi a. Nou pa wè sa k ap pase Kanaran yo? Nou pa wè kay moun y ap kraze yo? Kay malerèz ki tou grangou, m ap gade granmoun sa yo prèske mouri, yo pa gen kote pou yo dòmi. Nou pa janm panyen dosye sa yo, nou pa janm pale de yo. Men vire tounen gang, gang, gang, gang. Touka, li bonè toujou, kite m jwe. Ok, kite m jwe mwen menm. Jan m wè bagay la, pito byen. Pito byen avèk lanmò san jou ou byen avèk izo ou pa byen avèk ariel henry jan bagay sa jan ayiti ye la pito byen avèk izo pito byen avèk lanmò san jou ou pa byen avèk ariel henry kont papa ariel henry e ariel henry sèmante li pa prale non ariel henry di tonè boulel are moke apre yo tirel wi. Mesye m pa konn bay sa mesye nan tout nèg eeyy kite m ale pou m ta mwen menm a laj m e tanbou k mennen m isi a laj m ye la m ka vin nan en yon peyi fini tout kote chaje pwoblèm ladann tout moun gen zam ladann tout kote gen yon geto ladann tout nèg ap fè afè pa yo nou pa janm chache pou n rezoud sa e chita gang gang gang gang. M pa gen pwoblèm ou nèg ou nan mouda tout gang sa yo m pa gen pwoblèm mwen m pa pou gang nan m pa m pa pou gang nan mwen menm nou jwenn map pale de zam la map pwomote nèg a zam non m pa janm fè sa misye fè mizik m jwe l m vle peyi a chanje mwen menm m vle peyi a chanje mwen menm kanaval ou pa konn kote ou kanpe men kanaval rive la ou pa konn kisa ou ta fè. Ou konn kisa w ta fè, nou gon pèp sòt, depi nèg la di w entèl nan gang, oh nèg sa nan gang li ye, bon sou peyi tou, sou peyi gangle, jan nèg la rele la, sou peyi gangle li ye, peyi a gangle, tout nèg gen zam nan men yo, tout nèg en, tout nèg ap fè gwoup pa yo, sa kite sa l fè gwoup pa l, sa vle di nèg yo tèlman gen travay nan men yo la pou yo fè. Pou nan pou nèg ap ranse e gang gang gang gang pandan moun ap kriye moun grangou pa gen dlo nan peyi pa gen kouran pa gen anyen nan peyi tout moun grangou ladann e chita la moute ap ranse Theriel te se youn nan pi gwo vòlè ap pran pòz bon moun ou mesye m di nou sa mesye poze ok mesye poze poze nou gen mikwo m gen mikwo poze nou gen cho m gen cho map kale zye pèp sa.